Salut salut guys koman nou ye Nou konnen depi nou wè vizaj sa depi nou tande vwa sa li pa lòt ke se Felina officiel Jodi a chè zamou mwen vini avèk ti bout video sa pou nou M panse nou ka gen yon ide de kisa video a ap pale paske nou wè koman m abiye Nou wè li chers amours. Eske nou wè? M panse nou ka gen yon ide de kisa mwen vin pale nou. Ebyen chers amours, mwen vin pale nou de kanaval nan Sendomeng. Koman kanaval Sendomeng dewoule pa rapò avèk kanaval nan peyi nou. Nou konnen nan peyi nou chè zamou nou gon kanaval waw yon kanaval mwen tèlman pa ka defini mwen di yon kanaval waw yon kanaval ki atire tout touris tout le mond antye e nou gon defile ki sipè chè zamou. Jodi a nan Sendomeng m kapab montre nou kòman kanaval Sendomeng ye. Lè nou fin gade ti videyo sa, m panse ke nou pral mete an pratik pou nou renmen kilti lakay nou, pou nou renmen kanaval lakay nou e pou nou gen plis lanmou pou peyi nou. Paske chèzamou, pa rapò jan peyi a ap dewoule la, se kòmsi nou pa gen kanaval ankò. Se kòmsi nou Jete tout sa nou te genyen. Paske pa gen sekirite, nou vin pa ka jwi kanaval lakay nou, nou pa ka jwi anbiyans nou yo. Ebyen chè zamou nou oblije vin jwi l nan yon lòt peyi, Sendomeng. Ebyen chè zamou, avan n ale nan manman videyo a, m ap envite ou menm ki poko abòne avèk chanèl la, kès w ap tann? Ou menm ki poko konn kòman pou abòne, men kòman w ap abòne? Pwale adwat, anba video sa, wap wè ti bouton wouj, wap teke dwèt ou sou li, lap ba ou yon ti klòch. Ti klòch sa la ba ou 3 opsyon, wap retire l sou pèsonalize, wap mete l sou tout chèz a ou. Epi, si ti video sa te enterese ou, wap banm yon like. M ap envite, m ap, ekskiz mwen, m ap envite nou al swiv avè m kòman kanaval nan Sendomeng ye. Apre sa, chè zamou, w ap santi w tèlman tris, w ap wè se nan peyi w pou w ta rete, si peyi w la te ede w avanse, yo te mete travay, nou te jwenn sekirite, pa gen pèsòn ki t ap anvi al nan lòt peyi. Pa bliye abòne pataje like ou menm kap swiv mwen lontan abòne avèk chanèl la paske ou pran tout dòz mwen yo gratis san kew pa abòne ou pa pataje map envitew abòne chèz amou ou pap regrèt ebyen chèz amou map envite nou pran ti chèz nou pou nal chita pou nou gade kanaval nan sendomeng mwaa mrenmen nou anpil. Sim do banbann sa gen yon lòt bagay ki barata jenn tou. Ok chè zamou, mwen te di nou mwen pral montre nou yon ti bout videyo Koman kanaval nan sedomeng dewoule, presizeman sedomeng paske Ke nou poko wè kanaval lòt peyi. Em gen pou mwen al vizite kote kanaval la dewoule menm nan repiplik Sento Domengo ki se Malenkong. Mwen gen pou m ale la ansanm avèk nou. Lè m di ansanm avèk nou, nou pap deplase, alò se mwen kap fè deplasman pou nou. E malerezman chèzamou, videyo ke mwen te pran kanaval la men li. Suprime chers amours mwen byen regrèt sa, m gen poum vini avèk li pou nou, kanmenm map pranl pou nou poum vin montre nou kòman kanaval nan sendomeng ye. Nou konnen Felina li la pou sa, li ede nou aprann kilti lòt peyi paske nou menm nou gen yon bèl kilti nou rejete l nou ap adopte lòt nasyon, kòman ke nou menm nou gen yon bèl kilti, yon bèl. bagay lakay nou, nou jete yo, n ap ranmase fatra lakay moun. Ebyen se nan domèn sa ki fè m te vini avèk kanaval nan Sendomeng avèk nou. Mwen te vin montre nou kòman kanaval Sendomeng dewoule men malerezman videyo a siprime. Peu importe li supprime chers amours mwen gen pou m pote l pou nou ok m ap pote l pou nou kanmenm e m gen pou m ale nan zòn kolonyal e zòn Conde kote kanaval la li menm li dewoule ok chers amours pou m montre nou kòman kanaval se yon lye e sa k ap kapab ba nou dlo nan zye pou nou wè yon kanaval ki pa menm bon nou p ap di sa paske e pa pa nou l ye yo menm yo satisfè de li malgre tou men sa Demontre nou kòman nou menm nou gen yon bèl achitekti lakay nou, bèl defile, bèl bagay nou pa ba l valè, nou plis rete nan kraze brize, nan tiye frè nou avèk sè nou. Eske nou konprann chè zanmi? N ap pran yon ti poz, n ap tounen toutalè pou rès detay. Nou sòm de retou Felina avèk nou.

Wap explike de yon bagay, de yon fè ou sipoze metew nan menm sans lan pou yo kapab wè de kisa ou vle pale chers amours. Ebyen chers amours, mwen gen pou mwen al fè de, kòman m te ka di sa, al fè de pwobnad. E m gen pou m ale nan lamè, nan rivyè. M ap montre nou tout bagay sa yo. Ok? Nou menm dekwa pou videyo sa yo kapab rive nan zòrèy, nan zye, nan zye prezidan nou, nan zye gouvènman peyi nou. Pou yo kapab wè. Men m panse ke yo konnen, men yo bouche zòrèy yo fè kòmsi yo pa wè kòman lòt peyi ap fonksyone. Men kanmenm, mwen pote l pou nou chè zamou, m panse gen nan nou ki pa ko vizite Repiblik Dominikèn nan, men kanmenm mwen pote l pou nou paske m konnen gen anpil nan nou k ap kontan pou sa chè zamou. E m gen pou m vini avèk videyo tout kote m al vizite, m ap vini avèk videyo sa yo pou nou chè zamou. Mwen espere nou te kontan anpil malgre m pa pote videyo a li siprime, men m espere nou satisfè kanmenm. E lè map vin a video a, nap wè kòman pou nou renmen peyi nou, renmen kilti nou yo, renmen tout sa nou genyen nan peyi nou. Pa adopte anyen kap soti nan lòt peyi, kap vin kraze nou, fè nou pèdi valè nou. Toutotan ke nap jete sa ki pou nou, nap ranmase sak pa pou nou, ebyen se konsa nap debalize istwa nou, nap debalize kilti nou chèzamou. Nou konnen l deja, se te Felina Officiel ki te vin avèk ti bout video sa pou nou, pa bliye abòne, pataje, like chers amours ou pap regrèt, nou konnen deja Felina toujou vini avèk dòz e konsèy sou relasyon, relasyon, euh, peu enpòt ou te marye, ou te fiyanse. Ou byen tou te gen yon ti mennaj. Fedena toujou vini avèk bèl konsèy pou nou kap ede nou viv nan fwaye nou pi byen, kap rasire relasyon nou pi byen ok mwen renmen nou anpil se te zanmi pa nou an Fedena officiel nap gen nou ankò pou lòt bèl ti bout video ankò bye tchau mwaa.